Bon kòm se pou leta lap travay se k pou dcpj tap travay se leta k voye l pou tiye sou moun zòn nan et leta pa konn anyen de zòn nan eko pa konn anyen de zòn nan tou tout pwoblèm ki genyen nan zòn nan se eko kap kreye tout pwoblèm sa k genyen nan zòn nan la eko bon se yon endividi m konnen leta leta ame m pa konn eko nan ken kò lapolis nan men toujou a gade l nan men l toujou a gwo zam nan men l.

Bon kisa nou menm nou bezwen pou ta fèt eske se yon se yon antant pou ki ta fèt pou eko sispann tiye nou nan zòn nan oubyen kisa nou menm. Bon mwen menm mwen menm nou tou prè a mande antant paske nou menm se yon nou pa gen zam nan men nou nou pa gen anyen nan men nou eko gen ekip li ki gen zam li gen tout bagay li nan zòn nan se li menm kap anvayi nou kap fèt men eko fè dega ankò lakay li ankò anvayi swa li di se tout sa yo se eko kap koz yo eko fè eko yo. Lè yo dim yèswa kana te gen anpil tire menm machin rive boule e. Eko fè yo se eko k konnen eko k fè tout bagay li yo. Eko gen zam, nou menm nou pa gen zam nan zòn nan, se Eko, se yon ekip ti travay pèzib ke nou gen nan zòn nan, se Eko k fè afè l ankò nan zòn bò lakay li, pou konnen sa l fè avèk zam li, pou leta keksyonnen l pou l mande kote l jwenn zam sa, pou ki sa l fè sa, Eko a leta, e sa m ka te ka di. Ti jèn yo pa ka monte anwo, yo pa ka desann anba. Ou konprann? Depi yon moto pase moute, nou sot bò isi a la, moto a pase moute, fè wout ban repo, ouvè bal, Eko se kout bal.

Bon mwen menm se sa kem t anvi di, bagay ke map di ankò jis jistis pou kòve, jistis pou kòve, jistis pou konvèsyon sitwayen, paske n se sèl pèp ki pa janm nan bloke lari, menm lè sa pa bon pou nou nou reziste anba tout sa ki mal yo, sa vle di nou toujou la, nou kenbe fèm, nou pa janm al plenyen nan mouda leta, nou kenbe, sa vle di yon fason nou menm nou oblije mande jistis,

Depi pèp la gen manchèt nou gen ras nou la. Pèp pa nou nou pa gen pwoblèm ak moun. Men gen moun ki panse ke nou gen pwoblèm avèk yo. Fè ke gen eko ki kreye yon divizyon antre nou menm Kanaran 2 e kòm Dadou paske li menm li rete nan 3 li vle kreye yon divizyon. Men nou pa konn pou ki rezon divizyon sa l ap kreye a. Fè ke eko depi l wè yon moun pase bò lopital Madan Mateli ke li menm li chwazi fizye l. Imedyatman ke ou sòti nan de li chwazi fizye w men ou pa gon rezon ke li menm lap fizye moun. Yè misye parèt li fizye blan bon non misye ki se Wilkens mon chè pa gen moun ki ka di w pou ki rezon l fizye l. Misye se yon kòb lap sot dèyè pou l kapab fè yon pewòl pou Marc André paske misye ap travay avèk Marc André. Fè ke nou sèlman yon zo eke vire devan misye, yo fije misye. Kisa eko a ye?
Monchè misye se toutè lapolis. Misye se toutè lapolis. Misye pa chèf. Men misye, bon, yon bandi. Men nou toujou wè, nou toujou wè misye ak gwo galil nan menl, li pa chèf, e zam sa t nan menl lan kote l jwenn li? Bon, sa ke lapolis ki ba li li pou l fè sa lap fè a. Lapolis ki ba li pou l fè sa lap fè a. Pase misye pa lapolis. Men misye tout sa fòk ou la depi ou moun yon zòn depi ou wè li menm li pa renmen fòm tèt ou li tirew avèk dra sou non lapolis men misye pa lapolis li se tout tè lapolis. Eske misye se li menm kap jere kanaran 3 an?
Bon Nou pa rekonèt misye kòm moun kap jere kanaran 3 li vin jwenn tout lidè nan zòn nan Nou pa rekonèt misye kòm moun kap jere zòn nan sèke misye jès. Bon m pa ka di w kisa, si son elan li bezwen pran m pa ka di w sa li bezwen, se yon chèf li bezwen pran, si son grad men m se sèlman pou li menm li ka montre grad pa l lan li sèlman ap tiye moun.
Men èske se yon pwoblèm ki te genyen e ki fè li rive fè sa? Non, pa gen moun ki gen pwoblèm ak misye pase kote nou ye la ki pwoblèm nou pral gen avè l? Bon majorite moun li tiye yo. E pa moun li menm m ta di w li menm rekonèt. Li ka rekonèt yo de vizaj. Ou ta mande l non yo, li pa ka ba w non an. Men nou pa pè pou sekirite nou paske gen moun ki di ke eko sa li ta voye di ke l ap rive sou nou. Bon, li toujou di sa. Rive sou nou, nou menm nou pa gen moun ki pou rive sou li nou menm. Sa nou gen, sa nou ka fè. E si w gade byen w ap wè tout moun nan zòn nan oblije fèmen. Tout moun nan zòn nan oblije fèmen. Pa gen anyen k ap fèt paske. Tout moun preske nan ma ou paske sil diw lap rive sou ou li se toutan lapolis sil ap vini lap vini avèk bakòp li e lapolis lap make pa gen moun ki ka goumen kont lapolis sa vle di a tout moun oblije rete moun ki ka sere yo sere. Men kòman nou konprann sak rive a? Bon jiska prezan nou poko ka konprann ni e misye li menm kap fizye moun nan ki ka bay yon definisyon sou sa lap fè a. Men kisa nou bezwen nan zòn nan? Bon sèke nou menm nou bezwen pou lapolis pran sa an chaj sèke. Kòm eko la, eko konn mache ansanm avèk yo. Ou konprann? Sa vle di a, li menm pou yo konn sa y ap fè. Sa se yo menm ki ka mete yon lòd nan sa k ap fèt lan. Pou yo sispann fizye moun. Eko a e vrè non l?
Eko a, non. Bon, m pa ka di w si l vrè non l a, si l pa vrè non l. Men se non sa nou menm nou konnen. Eko.

yon jèn gason ki nan kont avèk mennaj li. Pandan l nan kont avèk mennaj li, demwazèl lan tire yon wòch. Paske l manke pran misye sèlman, misye just rale zam ni, li fizye jèn gason an paske li di konsa se ou menm ki koz demwazèl lan te tire wòch la. A vle di misye se sa l mache fè menm. A vle di imedyatman ke l pa renmen fòm tèt ou, li fizye ou. Paske li menm li se chèf, li gen inifòm, li gen tout kalite bagay ke l fizye ou. E pa gen yon moun tou ki te ka kanpe anfas li tou pou ta di l sa l ap fè a ke l pa bon.

Gen moun li konn abitye arete. Yo anpil chofè moto. Misye fizi anpil chofè moto.
Ok mèsi. Dakò.